Map pote kob la pou nou. Maten m gentan fè tout tyèk demen si Dye vle poum pote kob la pou ti cheri doudou m nan poum ka liberel mwen relel mwen di ma cheri ou manje li di yo te ban mwen wi pote kob la pou li m di enben ok princesse map pote kob la yo te mande 100 mil dola kounya mwen di mwen pa gen 100 mil dola non mwen negosye avè yo kounya m di map bay 15 mil kounya. Bonjour bonsoir tout moun koman nou ye koman nou ye sa depan de lè wap tande vidéo a. Jodia mwen pote yon video pou ou ki vreman tris pa bliye ou sou chanel Annie 609 ki toujou pote bon nouvel pou ou e kisa kap pase ki aktyalite kap pase sou rezo sosyo yo ebyen jodia mwen pote pou ou yon demwazel ki rele Evelyne ki ap fè filo ki fèk sot konpoze nan filo li poko menm jwenn rezilta dapre enfomasyon ki tonbe ta sanble ke li te gen yon mennaj epi gran sè a di ke li te toujou konn ap pale li e kay mennaj la mennaj la ta pede rele l bon an reyalite nou pa konnen paske gran sè a te sou chòk enben jodi a mwen pote videyo gran sè a kap bay esplikasyon kote yo te kidnape li 29 epi jodi a ki se dimanch. Premye yo lage li sou yon pil fatra, yo tiye l, yo vyole l. Sa k ap pase nan peyi nou an vrèman tris, trè trè tris. Se vrèman tris. Peyi nou de jou an jou li vini pi mal, lavi moun vin pa anyen. Mwen menm k ap pale de sa, sa vrèman touche m paske mwen gen fanmi Ayiti, mwen konnen kòman sa ye. E yon jèn fi ki 22 zan, ki gen tout avni l deyò, devan l, ki apèn fè filo, sa vle di ke sa vrèman, vrèman tris. Enbyen, paran li ta sanble jwenn li, yo wè l sou rezo sosyo. Yo lage li sou pil fatra e daprè sa sè a di, se sou rezo sosyo li konnen e lè al gade vre Dèlma 24 yo jwenn ti sè yo sou pil fatra mouri. Sa vrèman tris. Mwen pote videyo a pou nou. Ann swiv entwo a epi ann tande sè a k ap pale.

Kounyea anfen. Mwen menm mpa konnen kijan Lucky al pa fè la. Sèl Bondye t konnen. Ok merci beaucoup. Dakò se mwen m rele. Oumenm madam ou menm kòm mèt fanmiy lè wap gade kadav ti jèn sa a Oh sa fè mal cheri sa fè mal paske m gen pitit tou men on grenn mwen genyen m gen lòt toujou sa fèm mal anpil se kounye a map gadel la kounye a e legliz mwen soti m vini map gadel sa fèm mal sa te ka rivem tou. Daprè ou menm, èske ou panse se. Ou menm kòm jèn fi, lè w ap gade yon jèn fi atè an konsa, sa sa di ou? Mwen wè mwen pa repoze! O bon pafè! Ay! Ay! Ma cheri m kote? O letènèl! Sè m nan sot fè filo, li sot fè filo, li fèk sot konpoze nan filo. Kounye a l poko pran rezilta, yo rele m ye, yo fè m pale avè l, yo mande m kòb. Kounye a mwen di konsa, mezanmi, papa m se yon malere, mwen pa gen lajan non, mwen poko gen kòb la, men m ap fè tout sa m konnen, m ap pote kòb la pou nou. Mwen di konsa, silvouplè fè m gras, mwen ka montre nou tout vòys mwen voye ba yo pou yo fè m gras pou ti cheri m nan. Kounye a la menm, epitou yo rele, annapre, li vin rele m, li di m, o m pa ka tann li di non. Oh nou pa gen kote pou nou kenbe moun nou pa gen kote pou nou kenbe moun mwen di evre ou pa gen kote pou kenbe moun fèm fèm gras la non fèm gras la se sèl ti sèm gen silvouplè fèm gras la epi tou map pote kòb la pou nou maten mgen ta fè tout tout tyèk demen si Dye vle poum pote kòb la pou ti cheri doudoum nan poum ka liberel mwen relel mwen di ma cheri ou manje li di yo te ban mwen wi pote kòb la pou nou mdi ok princesse map pote kòb la yo te mande 100 mil dola Kounye a mwen di mwen pa gen 100 mil dola non. Mwen negosye avè yo, kounye a m di m ap bay 15 mil, kounye a la menm nan, yo di enben ok. Kounye a yo fè m pale avè l yè, kounye a menm maten an, m ap fè tchèk pou m al pote lajan ale, kounye a. Nan ki lekòl demwazèl la te ye? Li te lekòl Lise Jak Woumen. Kounye a la menm, epi yo pran l. Mwen tande li gen yon patnè, li te byen ansanm avèk li, Kounya patnè a rele ap plede relel nan telefòn depi avan poul vini m tande l tal lakay patnè a kounya la menm nan pandan l tal kay patnè a m tande patnè a te soulel yo dim se sa kouzin mwen ap dim kounya lap plede relel li retounen monte lal lakay li m tande sou Dèlma kounya mini men sa ou remet mwen li rele Evelyne sensè ma chérie mouche ap kaka nan bouch ou chérie oh princesse mwen an.

Se ti sè w?
Ki laj li genyen?
Se ane sa l fè filo?
Sa vle di nèg yo te kidnape li? Epi ou poko jwenn kòb lan yo vin tire li yo lage l la? Apa de 100 mil dola yo te asepte 15 mil dola nan men w? Yap lagel pou mwen. 15 mil goud? Wi, kounya a map louvri de mesye 2 map potel pou yo. Ou pot ko ka jwenn kob lan? Non m pot, de mesye 20 mwen ta pral voyel, yo te banm lendi si Dye vle poum voyel. Kounya mwen voyel. Kounya la Kounya mwen epi ta se pral nouvel voyel. ou vin pran? Kounya la nan yo voye se foto a anvan Sou la ki kap nimewo moun sa a sikile.
kontakte w? Men nimewo a 46 36 se nimewo sim manzè yo relem sou li se 46 36 78 82 se sou li yo konn kontaktem li gon lòt nimewo 39 12 71 34. Sa vle di yo itilize tou 2 telefòn yo pou yo kontakte nou pou yo fè negosyasyon.
Paran manman papa nou la? Non, papa m, manman m mouri depi 12 janvye nan tranbleman de tè. Se mwen menm ki gran sè l, se mwen menm lè m gen ki ba li mwen kon gran frè m. Gran frè m nan pa an Ayiti. Se sèl sijè a nou genyen, se prensès mwen li ye. Kòman w fè aprann nouvèl la? Kòman w fè aprann nouvèl la la? Se pandan m sou gwoup fanmi an, kounye a la menm nan m ap di mwen pral pote kòb la, lè yo di m pa bezwen pote kòb ale, yo wè foto a ap sikile sou Facebook. Timoun mwen an ki nan ponyèt li a, yo di m konsa, manzè

Aww cheri e sa ou remet mwen mele e rad m achte pou ou yo e amou e ti kè m pale w ma cheri jan sè ou te konn pale w poukisa cheri ou leve pou al nan kay nèg cheri kounye a pou nèg la fè ki kraponnen cheri oh ma cheri e konsa w ye oh e konsa l fè w li tiye w li blese w kounye a ou pral koz papi mouri ou pral ban m de mò pou m antere ma cheri oh de je ouvè tètè ma bebe.

Kisa sa diw kòman ou pèd fanmiy lè wap gade sa.
Monchè sa yon pwoblèm li ye monchè paske leta pa pa regle anyen k serye nan peyi a k fè tout bagay sa ka rive si te gen yon leta k tap fon bagay serye nan peyi a jan de bagay sa yo pa ta ka fèt yon timoun avni a tout avni l konsa.

W ap gade yon ti jèn ki se avni peyi an, e w ap gade pou jan moun yo tòtire l epi kidnap epi jete l nan fatra tankou yon vye chyen, tankou yon vye bèt. Donk ou menm w ap poze w ap poze tèt ou kesyon ki sa w ye? Ok, ki sa w ye nan peyi sa a? Eske yo pa bay tout moun, tout jèn, tout moun k ap vann sa yo genyen kite peyi a al nan peyi vwazen, al fè esklavaj nan lòt peyi? Eske yo pa ba yo rezon? Bon, lè w ap gade yon demwazèl konsa, yon timoun konsa, pa menm demwazèl, yon timoun konsa, gade sa k ap rive l. Dok monchè sa tris, sa vrèman tris. Ou wè rad li, kilòt li atè. Efektivman, ou wè son timoun yo tòtire, yo vyole epi yo tiye l. Ou wè, dok yo vyole l, yo vyole l epi sa k dwòl la ou pa wè kòman yo tiye l. Ou wè kilòt li atè, pantalon l, kòsaj li atè, dok sa gen tan montre w kisa ravisè yo fè, kisa mechan yo fè avan yo lage l la a. Ou menm ou nan Dèlma 24, ou se sitwayen Dèlma 24, ou nou leve la maten an la, nou wè. Kadav jèn fi sa nan zòn nan ou menm ki nan sa sa di ou? N ap salye tout oditè oditris radyo medya an liy yo Maten an m etone m vrèman etone pandan m ap desann pou m al nan seremoni anba a m wè anpil moun kanpe la epi lè m gade m wè se yon demwazèl men paran l maten an m avèk m wè m wè dam nan yon sè l genlè t ap pale sè a di konsa yo genlè kidnape li yo mande l yon sòm lajan men li genlè potko pote l men li te di maten an l ap pote li. Se sa yon ti dèm dam mens nwa epi pandan l aprann ke ti pitit la mouri bon sa vrèman deranje nou menm kidonk nou vle fè ou konnen tou piga yo panse moun yo gendwa fin fè aksyon yo vin depoze moun nan nan zòn nan pou yo ka entimide moun nan zòn nan pou ka fè moun nan zòn nan konnen ke zòn nan gen kidnapè nou menm nan solino nan dèlma 24 pa gen kidnapè nan solino pa gen kidnapè nan dèlma 24 nèg yo fin fè aksyon yo yo vin depoze kadav la la yon fason pou yo ka akimile moun solino pou akimile moun dèlma 24. N ap di avèk ravisè yo, avèk tout moun sa yo, ke repitasyon bezwen bay zòn nan, zòn nan pa t gen repitasyon, pa p janm genyen l, paske nou menm se dè sitwayen notab nou ye, se dè avize nou ye, kidonk, n ap di avèk ravisè yo, si nou kidnape moun nan, moun nan pot lajan vini ak, poukisa ou oblije tiye l ankò? On jèn demwazèl plen davni kòm sa, w konprann, on jèn timoun plen davni kòm sa, omwen sèz an, kenz an, nou ka bay ti dam, ti demwazèl la, kidonk, nou menm, antanke militan angaje, antanke sitwayen, sa vrèman deranje nou, e n ap mande avèk tout moun tou, Pou yo reste mobilize paske bagay sa pa ka kontine nan peyi a se pou nou leve kanpe se pou nou fon sel pou nou di sa pa ka kontinye anko. Kèlke pa son abitid lazòd pou l fè sa pou l konnen se la pou l vin lage l. Non, pa kesyon abitid lazòd, ou wè sa son espas ki vid li ye, moun nan ka fin fè krim li vin depoze l la yon fason pou l ka akimile moun zòn nan. Kidonk, e pa gen pyès moun ki rekonèt ti dam nan la. Kidonk se pa abitid lazòd. Kidonk son moun ki vin fè aksyon l deyò epi l vin depoze l la yon fason pou l ka met tout moun nan zòn nan nan kouri. Mèsi.
Demwazel sa la. E se maten an mwen leve la, pandan m lakay mwen m pral pile pwa pou m fè manje yo di m gongo demwazèl ki ki nan fatra la, kounye a pandan m kouri vin gade tout moun vin gade la yo pa wè yo pa wè kiyès. Gen 2 moun ki gentan di yo rekonèt li ale lè yo tounen yo wè moun yo lakay li e pa li menm. Noël nan fatra la men nou wè rad li bò kote l
pa gen moun ki rekonèt li. Pandan w la maten an eske w wè prezans lapolis oubyen lajistis? Wi mwen menm m apèn parèt gen moun ki di m lapolis te vini yo kouvri l epi yo vire yo pa rete bakòp kafou ayopò an vini yo kouvri l yo vire.
Nou poko remake prezans okenn jij de pè vin fè konsta? Non non pa gen jij de pè ki vini. Ok men daprè ou menm bagay sa koman ou menm ou fè dekouvri Kelly la? Non se yon moun ki dim konsa li vin jete fatra pandan li vin jete fatra yo wè moun nan yo wè moun nan kouche epi lè len di lòt len di lòt tout moun anba nan solindo vin gade yo pa rekonèt li. Men lè yo te vini yo te jwenn li te deja mouri ou di mwen? Li te deja mouri.
Nou wè se yon moun yo bat anpil la jan nou wè nou wè gen blese sou kò l. M pa konnen chak moun ap bay opinyon yo. Men mwen menm mwen di sa genlè se kèk gason ki tap fè kadejak sou li ki do ki do tiye li. Men nou pat remake onkenn bri, nou pat tande onkenn bri nan zòn nan maten an? Non, non, nou pat tande onkenn bri. Men ou menm kòm jèn fi, ki enpak sa fè sou ou? Oh sa fèm mal anpil, sa fèm mal anpil. Si son nwit lal bay on moun, moun nan fèl sa, li pa gen rezon poul tiyel. Ou pa konprann. Sa tou soti yon egzanp tou yon jèn fi lè lap sòti, fòl ka di ki kotel ale. Si e ka yon mennaj li pa egzanp li tale. Misye pa tap janm ka fèl sa, paskel tap konnen paranl tap konn kotel ale. Men daprè ou menm jan santimanw pa w di se yon gason ki fèl sa? Yon gason ki pou fèl sa, fanm pa ka fèl sa. Ou pa panse li kapab jalouzi tou? Bon jalouzi pa ka fè yon moun tiye yon moun. Jalouzi pa ka tiye yon moun. Li ta sanse, li ta yon ti jan sanble a sòti an paske nou wè rad ki bò kote li. Wi, se talè a moun yo ap chèche, ap chèche yo pou yon ti bwa. Yo wè, yo wè rad lan. Nou wè kilòt li. Wi nou wè kilòt lan. Men, men kadav la, nou remake gen soutyen anba l kouvri, men li gen kilòt sou li? Non, li pa gen kilòt non, nou pa dekouvri li pa gen kilòt non. Li gen yon pakèt plim, li pa gen kilòt. Pakèt pwèl, bèl ti pwèl, li pa gen kilòt. Men pant men sou li, tenis li, kilòt li, mayo blan, bò kote l. Ki laj ou ka bay jèn fi sa? Ou pa konnen.
Men l poko gen 18 an. Li poko gen 18 an. Li poko gen 18 an. Men sa fè nou mal anpil. Ki sa wap nou mal nan zòn nan? Wi o. Ki mesaj wap voye bay ministè kondisyon feminin pa rapò avèk zak sa k rive la?
Men si kòmsi si peyi a te gen jistis, kòmsi peyi a te gen leta. Depim depim yèswa gen moun ki di e nan lè inè di maten sa ka pase. Fòk yo ta gentan vin mennen envestigasyon fòk jij de pè ta gentan vini vin fè konsta a pou level ou pa konprann. Menl nan 8 è la 9 è poko gen anyen ki fèt. Pase peyi a pa gen eta map mande pou yo pou yo aranje sa pou peyi a chanje pou yo ka. pou n ka viv byen. Bagay sa yo, yo konn abitye vin jete mò nan zòn nan deja? Non, premye fwa yo jete mò. Moun konn mouri la. Yo konn tire moun pa bal, men sa pa mouri pa bal. Kote nou ye a, se ki kòman la rele? Plas sa nan gade a, kòman plas sa rele? Sa ye ri Silvyo Katò.
Ok. Nan Dèlma 24? Wi, Dèlma 24, ri Silvyo Katò. Dakò. Mèsi.